Pou w konnen tout bon jan enfòmasyon k ap pase isit kou aletranje, pa neglije abòne, like, kòmante epi pataje.
Zizag info.
Sa fè m pran mikwo laprès jodi a se paske mari m t ap travay nan sant dakèy Kafou a. Sa vle di li t ap travay a leta. Mari m vin tonbe malad, li mouri. Monchè m gen m pa kouri sou 5 ans la. Sa vle di ou poko janm touche? Mouche yo pa peye nou. Men ou malad la nan moman nou wè se nan lokal sant daky la ou loje, èske ou poko janm al lopital? Non paske m paka al lopital m pa gen mwayen posib.
Men se paske leta pa pran responsablite l ki fè Johnny a rive mouri jodi a paske se mank de nouriti ki tiye Johnny, Johnny pat nan swen yo pa janm peye l imajine w M gen 2 timoun plis li gon lòt timoun fè 3 timoun se pa avèm manman timoun nan mouri m pa tap fè anyen mwen menm alò lè Johnny vin tonbe malad mwen m pa gen anyen nan menm m pat ka pran swen l li vini la li lage kòl anndan an pou lòt sekirite yo te ka met men nan men pou yo te ka edel. Men leta pa janm peye sa sekirite yo te gen nan mi lòt moun yo yo fini Johnny a rive mouri men Johnny mouri nan yon move kondisyon koz leta pa pran responsabilite li si leta te konn peye Johnny jan l mouri jounen jodi a li pa tap mouri nan eta sa se paske leta pat pran responsabilite l ki fè Johnny ka rive mouri eta l mouri an imajine yon moun ki tap travay ki mouri nan eta sa, se kòmsi l pa t janm ap travay. M konnen sant lan gen yon responsab. Kisa direksyon sant lan menm te fè? Ki akonpanyeman yo te ba li nan moman li te malad? Yo te ba l akonpanyeman, men apre sa moun yo te vin pa gen anyen nan men yo ankò. Yo te tout sa yo te gen nan men yo vin fini. Sa pou yo fè? Pa gen anyen, leta pa janm di anyen. Jan li mouri. Eske ou menm ou pa avan ou te gen aktivite ou te konn fè e avan Johnny te malad? M te gon aktivite m te konn fè men lè Johnny vin malad m gen 2 timoun nan menm Johnny pa janm gon goud nan menm e mwen kap fè tout e defè tout bagay vin tonbe alou m vin pa gen anyen nan menm map fon kò m anplis m te rete Maryani koz pwoblèm ensekirite kounye a e kay yon moun mwen ye m fè desant a 2 timoun nan menm m pap fè lou m pap fè lyejè m gen 2 timoun nan menm mwen lage nan peyi a m pap fè anyen. M pa konn sa pou m fè, m pa konn ki sen pou m rele ak de timoun sa yo. Sa m pral fè? Men Johnny ki te papa yo, ki te ka di yon pawòl, men l tonbe mouri. E li mouri nan yon eta, yon eta deplorable. Bon, m pa konnen, m pa konnen e leta k konnen sa l pral di, sa l pral fè, m pa konnen. Ki maladi Johnny te fè?
Bon, yo te mennen Johnny lopital. M tande Johnny te, ah, mank nouriti. Johnny pa t gen san, Johnny te anemi.

Johnny te a 7 gram sa oubyen 9 ma konnen pandan konbyen semèn lè l yo tounen avèl yo jwenn li a 5 gram. Alò kounye a Johnny mouri, Johnny mouri kounye a kisa ou menm ou konte fè èske ou gen fanmi pa w fanmi Johnny nou deja an kontak pou nou wè kisa nou ka fè pou nou antere l. Mwen menm si se pou fanmi m m pa ka fè anyen yo te kontakte fanmi Johnny m kwè yo te rele yon tonton l tonton an te di Johnny ap travay nan leta. fè leta fè antèman Johnny anplis madan tonton an te reponn li di si leta pa vle fè antèman Johnny jete Johnny yo pa gen anyen yo pa gen yon goud nan men yo pa gen anyen yo ka fè se deklarasyon sa yo te bay dèyè. Men se kisa majistra Jude. Pou leta fè yon jan pou leta fè yon jan pou l peye moun yo a lè paske pafwa moun yo vin la y ap travay sa k plis touye Johnny Johnny ap fè nay Johnny p ap manje byen Johnny p ap bwè Jhonny chak jou li vin travay la lap fè nay e nòmal Jhonny tap toujou mouri paske Jhonny pa nan yon travay kòmsi kap peye l vre e li sakrifye vi l chak jou l oblije la pou lap travay lap fè nay bon kòman pou l ta fè pa mouri lap mouri mwen sa m mande leta pou leta pran responsablite l pou l fè yon bagay yon lòt jan ke moun yo ap travay ke yo touche. E timoun ou gen ansanm avè yo al lekòl nan moman an? Non.
Alò e fanmi Johnny di si tout pa leta pa pran responsabilite l pou yo jete l e nou menm alò ou menm e responsab sèk yo donk kisa nou menm nou konte fè? Sa nou konte fè pou leta di yon pawòl paske bon responsabilite bon kòman se pou mwen menm m pa gen anyen nan men. Alò gen moun k ap gade w sou entènèt la la e ki pral gade w avrèdi èske si tout fwa gen yon moun ki ta vle ede w antre an kontak ansanm avè w èske w pa gen yon nimewo telefòn nou ta ka kite petèt ka sipòte w?
Wi. Nimewo telefòn nan se kisa li? 47 84 00 59. Reprann ankò. 47 84 00 59. Alò, kote, kote Johnny, kote Johnny ye pou kounya? Johnny nan mòg.
Donk, kan, kanmenm nou, nou swete fè antèman pou li? Wi, pase Johnny pa t on endijan. Johnny t ap travay. Nou pa ta ka prann pou nou jete l. Non bon, se bon.
Non pam se chal karin. Karin ki se madan Johnny, Johnny ki sa? Pierre.
Johnny Pierre. Bonjour la presse. Euh... Nou pèdi yon konfrè, nou pèdi yon zanmi, e nou pèdi yon bon travayè tou. E msye tap travay o nivo se plakè de 5 an, e leta ayisyen pa janm gade msye, se toujou.

Men dans se ka, se pa peye moun yo. Moun yo ap riske vi yo bat nay, yo pa peye yo. E pi sa vin rive, jis kote ou wè l rive la. Mwen menm sa m ta di avèk mesye Ponsley e Toyo, fò yo gade pou yo wè si yo ta leve men yo. Lè moun nan vin travay, gade valè travay moun nan. Lè pou pewòl la tou fò men yo pa lou. Fò yo prepare pewòl pou moun yo, peye moun yo jan dwe yo peye yo. E nou gen Johnny ankò, son nèg nou pa ka di on mo sèlman pou li, fò nou ta fè tout jounen ap pale de Johnny. Misye tonbe sou pòs la la, sa fè mal. Lè ou kouri lopital avè l, yo jwenn li a 7 gram san. e misye anemi, e nan anemi misye oblije ret la avè nou paske te gen kouri Maryani, misye oblije rete la nan sèvis la avè nou. Se chak ajan sa gen 50 goud, 100 goud nou kole ansanm pou misye te ka manje. Men kòm Bondye bay, Bondye pran, men fò mesye Toyo gad sa l te ka fè pou fanmi Johnny. paske sa di pou yon moun k ap travay o nivo afè sosyal yo fè konnen menm yon fanmi ou gen aletranje l mande w ou di l w ap travay afè sosyal li di w se yon nèg ewo ye ou se yon nèg byen men yo pa janm konnen ki mizè n ap pase anndan la a gen de gen ajan w wè k vin travay la ti pitit li ap dòmi yon kote li menm l ap dòmi yon kote paske l ap mawon moun. pou kob kay lap maron moun moun li t achte diri kredi nan menl lap maron e si nap fon koudèy la nan biwo san sekirite a wap wè menm pa gen menm yon chèz pou ajan an chita sa vle se sa zong nou nap travay lèl fè setè diswa la la fè nwa kou lanp pa gon limyè nou pa gen flach. Nou pa gen anyen pou nou travay se dwèt nou nou pran pou nou travay. Jodi a m ta renmen di yon mo. Ke nèg yo pran reskonsablite nou, ba nou mwayen pou nou travay e peye nou lajan nou chak mwa jan l oblije fèt. E jounen jodi a la nou pap gen yon lòt ajan ki tonbe menm jan ak Johnny ankò. Men si yo pa fè sa, chak jou y ap vin ranmase yon mò la. Pase lè w pa manje pa gen anyen k fèt.